M vin ouvè je nou pou ke pèsonn pa janm vin fèmen je nou ankò. Se pou nou kenbe je nou ouvè pou n konn jodi a peyi ou merite a se ou k pou konstwi l. Se pou n met tèt nou ansanm, jenès la, fanm yo, peyizan yo, etidyan yo, nou tout met tèt nou ansanm pou n konstwi Ayiti nou reve a. Menm jan Jeneral Elektrik jodi a li pot sa l pote la a, se avèk lajan w, lajan taks ou ak enpo w. Se pa yon kontra non nou fè, fò n klè wi. Se pa yon gran nèg. Nou ba yon kontra anba tab. Depi ou tande peyi ap boule, peyi ap kraze, depi ou tande 30 rive, 12 milyon. Peyi ap boule, l ap kraze, depi 30 rive, 12 milyon. Edh menm, edh ki ta sipoze se li k pou ta sipòte, l antre nan konplo a pi rèd. Edh te gen 8 nan men l, yo menm yo gen 12, sa fè 20 chak mwa. M fouye menm nan 20 an, jodi a m ap remete edh. Ke yo te antere nan tou m detere l map et edh pou edh vin sèv ou santral sa kap al konstwi la se pa pou pèsonn li ye se santral leta ayisyen pa egzanp map tou enfòme nou santral sa nou wè dèyè nou la se pa pou leta li ye poko gen moun kap blofe nou santral sa. Nou wè ki dèyè nou jodi a, apre dizan ki pa menm ki te sipoze pwodui 30 megawat, avèk 20 ti motè k ap pwodui jodi a apèn 4 a 5 megawat, e pa pou nou l ye. Sa vle di s on lokasyon l ye. Jodi a fò nou klere je nou pou n konn lè Leta ap pran desizyon kòman l pran l. Santral sa. Kap konstwi la se pou leta li ye se pou ou li ye se pou edh e tout lot santral kap vin konstwi nan peyi a se pou elektrisite dayiti ap ye pa gen anyen anba tab kap fèt nan peyi ankò jodia sèt istwa nèg ap di m sonje ti mizik mizik mizik la banm fè nwa mwen banm blakawout mwen souple jodia e limyè se limyè pou n mande. Nou pa ka mande fè nwa blakawout ankò. Tout lajan wap depanse sou non pèp la, lajan wap depanse pou pèp la se pou vin dil kòman w depansel. Santral sa a se pou leta ayisyen li a 100 pousan. 100 pousan, 120 megawat e konbyen kòb 120 megawat la total ap koute 120 milyon dola. Premyè faz la koute 57 milyon 488 mil dola lajan w. Map kont, m tande yo dim o prezidan. Ou sere van nan twò di. M tou di nou sa, si nap kraze peyi a sou mwen nou mèt tou kraze l paske van nan pral sere pi rèd pou pèp la. Li pral sere pi rèd paske fò l sere pou sa w gen nan men w yo pou pote yo vini pou yo depanse pou moun sa yo les oubliés de la république moun yo te bliye nèt yo. M pwale. Men map di nou etranje kap travay la yo ayisyen yo pwoteje yo voye zye gade yo paske nou konn gen vakabon mal entansyone kap toujou vin konprann yo ka vin fè dezòd la se pou n zongle yo depi nou wè yo vin la plis konnen yo depi yo vin la pou vin nwi travay nou m konnen moun kafou n pa nan jwèt zongle yo plis konnen yo depi nou wè yo vin yo vin jwe la. Pa jwe bay jwèt la. Nava met limyè pou pèp la pa gen dan griyen ladann. On moun se mach an ran sere. Jodi a, se pou konnen ke w pèdi, se pou konnen ke w pran nan kouran. Fò ou kouran pou w pran nan kouran. Sa vle di jodi a, pa gen kesyon de vin kraze bagay pèp la ankò. Se mete w sou kote. Ou trè kouran an pase paske kote m soti a, m pa t vin isit pou m te vin pèsekite pèsonn. M te vin isit pou m konbat fè nwa, pou m konbat soudevlopman, pou m konbat mizè. Se sa m ap fè. M renmen nou anpil. Mèsi anpil.